Bonjou e bonswa Sa depan ki ale ou pral tande Videyo sa m pote pou jodi an De kisa nou pral pale Nou pral pale Koman ou kapab mete yon videyo an prive Sou chanèl ou a Pafwa gen de videyo ou gen ki sou chanèl ou a Li kapab ba ou pwoblèm lè ke ou pral monetize Ou kapab mete li an prive oubyen ou mete l an silans Ok sitou nou konnen ke YouTube la bay yon pakèt pwoblèm difikilte e rezon m di sa paske gen moun ki di lè ke wap wap travay sou chanèl YouTube ou gen videyo ou kapab mete sou chanèl la depi l pa gen dwa dotè ou kapab mete videyo sa sou chanèl la e pafwa videyo a gen dwa pa gen dwa dotè sou li men pandan pandan se tan ke ou pral monetize e YouTube gen Yon respond li bral ekri mèt video a eske moun nan ki pran video al mete sou chanèl la eske li kapab metel paske li pral monetize w avèk video a ki pa pou ou a li pral li pap monetize w san ke li pa avize mèt chanèl la. Ok m panse ke nan fason sa nou konprann afè de video sa yo ba yon pakèt pwoblèm difikilte paske gen yon moun ki ki rive nan afè youtube la y al fè demand pou yo kapab monetize youtube pa reponn yo ki sa youtube pèmèt ke youtube pèmèt ke avan ke pou l monetize ou fòk ou kapab ale retire video sa sou chanèl ou a ou byen ou mete l an silans e sitou Lè ke ou fin gen video sa sou chanèl ou a pandan ke ou pral pou monetize lè ke ou pa ta renmen rete video a e li pap monetize ou avèl kisa ou pral fè ou byen ou mete sou silans ou byen ou metel an prive e sa si ke ou al fè ki pral pi mal pou ou si ke ou al elimine video sa ou gen sou chanèl ou a ou kapab pèdi ou kapab pèdi tout pwen sa yo wap pèdi lè. wap pèdi view paske li pap bon pou ou se pou rezon sa m brin pote video sa pou ou menm ki pral tande ti video sa ou kapab ban mwen yon like ou kapab abone ou kapab pataje video sa a chak fwa ke yon moun ki pat konnen li kapab konnen la ou menm ki deja konnen Ou konnen, ou kapab pataje l avèk yon lòt zanmi w ki pa t konnen. Ok? E nou pral derape pou nou kapab mete videyo a an prive. Ok, kisa m pral fè? Mwen pral ale sou Chrome. Pandan ke m rive sou Chrome kounye a la, kisa m pral fè la? M ap sèlman ale sou lans videyo a la. M ba l ladan nan videyo. Ok pandan ki lèm fin bal nan video ki sa ke m bal fè la m deja m deja sou video mis an lin ki sa m bal fè si se video sa mwen bal rete si tou mwen gen 2 video m di fòk mwen retire yo ou konprann ok meni si ki wa swiv byen la wap wè yon la m te gentan gen yon video la m gentan mete l Non repondan. Ou wè l? Non repond. Men e. M gentan mete l la an prive la. Dakò? M panse ke nou, n ap wè si, n ap suiv byen. Paske fòk nou fè anpil pridan avèk e chanèl Youtube nou an. Gen seri de videyo n ap mete pou nou konnen kòman pou nou kapab pwoteje chanèl la. Nou kapab gen chanèl la epi nou pèdi chanèl la. Nan fason sa a, fòk nou fè anpil pridan. Ok. Si ke m ta renmen retire yo m pran egzanp avè nou m vin la m vin sou videyo sa m fin klik sou l la epi m ba l nan 3 ti ba sa yo di m modifye m ba l nan modifye m ba li nan modifye epi M di anrejistre. Ya. Ok. Videyo a. Na swi byen. Kote li di piblik la. Ok Ya So a swi byen la kote wè li di w piblik Ki sa m pral fè la li di piblik e men m klik sou piblik la M klik sou piblik la Ki sa m pral fè kounye la Mwen metel an prive la. M metel an prive. Ya. M metel an prive. Deske m metel an prive, e video sa li pa ka wèl ankò. Youtube pa dwa wè video sa ankò, li prive la. Ou konprann? Video a li prive. Mwen metel an prive. M espere ke nou konprann. Meni. Lè w fin ba li la. Anpri epi kisa ou pral fè ou pral nan ok menu prive metel an prive la ok epi ou pral nan anregistrel la ok men si ki video ou fin fè video a epi ou ale ou ale elimine video sa sou chanel la wap pèdi kantite èw ou te gen sou li a m espere ke nou tout konprann fè pridan avèk chanel la A tout sa ke nap fè, fè yon bagay nap nou kapab konprann, pa fè yon bagay pou nou tande lè yap pale de video nou fè video nou mete sou chanèl la sèlman ki ale elimine video a, non li kapab ba nou pakèt pwoblèm. So e byen mande avan ke ou fè sa. M espere ke tout moun konprann. Se sa m te pote pou nou m pa vin rete. Tchaw tchaw.